Donk Real Madrid fè yon gwo kou marketing, gen yon chanjman de nimewo ki fèt nan ekip la. Luka Modric ki te dosar 10 ekip Real Madrid lan depi byen de tan, ebyen Luka Modric nou konnen misye kite l al jwe nan Milan AC, ebyen te gen yon sòt de batay, 2 moun te

Meneur de jeu se pa yon post son wòl. Pa gon post sou teren an k rele meneur de jeu. Ok donk son wòl ke l ye avèk Xabi Alonso yo konn bay misye jwe wòl sa. Gen moun ki devan defans ki jwe wòl sa deja. E egzanp ki pi pre nou an se yon nèg yo rele Andrea Pirlo. Pirlo fè l avèk Milan AC Pirlo fè l avèk Juventus, Pirlo fè l avèk seleksyon italyèn nan. Alò, an nou rapid fè yon rale sou Pirlo nan koze sa a. Pirlo se yon nèg ki t ap, ki te milye ofansif aksyal nan Inter Milan. Trè jèn, misye potko gen yon dimansyon l potko genyen. Kiyès ki t ap ba l ban? Se te Youri Djorkaeff. E Inter te vin menm mete misye an difikilte paske Inter te fè akizisyon.

E devan defans lan, se yon nèg yo rele Carlo Mazzone, e yon antrenè italyen ki te fè chwa sa a. Epi lè misye, kontra misye vin fini avèk Inter, misye pa kontan le fè ke misye pa janm jwenn tan de jwe lan Inter, misye al siyen nan Milan AC. Lè misye siyen nan Milan AC, se youn nan rar italyen ki fè tou lè twa klèb yo, Pirlo avèk Baggio. Badio fè Inter li fè Milan li fè Juventus e Pirlo fè tou lè 3 club yo tou lèm di tou lè 3 club yo 3 pi gwo club an Italie yo Pirlo fè Inter li pa reyisi nan Inter li fè Milan li fè Juventus de mèm ke Bonucci Bonucci fè Inter li fè Milan li fè Juventus men se nan Pirlo a poun te ye son anekdòt ke nap bay epi Pirlo al siyen nan Milan Carlo Ancelotti kenbe misye

Alò ki konn jwe wòl sa a, wòl òganizatè de je e pou ekip Real Madrid la. Mentnan, se te 2 moun sa yo ki te, ki te, son sòt de konkou. E Arda Guler poko veritableman enstale l nan ekip lan, enstale l nan Real. Lè nou rele enstale an, misye, misye pa gon plas de ti, de titulaire indiskutable. Donk Real Madrid son machin marketing, Real Madrid son machin a kach, Real Madrid son antrepriz, donk son antrepriz k ap chèche fè lajan, le maksimòm darjan posib, ebyen Real Madrid di tèt li, ki de mye pou pote dosardis lan ke Kylian Mbappé? Se Kylian Mbappé ki pral pote do Saudis la. Pou plizyè rezon. Premyèman, se vedèt ekip la, se meyè jwè ekip la. Yon fanatik Brezil ou mèt fache, sote ponpe. Jodi a la, pwojè Real la, moun ki senbolize pwojè Real la, moun ki figi pwojè Real la, li rele Kylian Mbappé. Mètnan, Kylian Mbappé se meyè jwè ekip la, se vedèt ekip la. Se li k fè ekip la vann plis mayo. Bal nimewo 10 lan li lejitim. Men mentnan, gon tounan nan sa yo rele nimewo 10 nan Real. Poukisa nou di son gon tounan? Paske nimewo 10, jeneralman, se kreyatè, jeneralman, advèb la gen tout enpòtans li. Jeneralman, se kreyatè k pote nimewo sa a nan Real. M pral ba w egzanp, pa egzanp Figo ki te yon elye dwat, gen lòt nèg ankò k pase nan ekip sa k pote nimewo 10, pa egzanp Modric pote nimewo 10, Mesut Ozil pote nimewo 10, men gen de ka, alò Clarence Seedorf pa le pase si n ta vle fè yon bak

M kapab di son pa se pa yon grand premyè men se pa yon abitid pou atakant pwent Real, pur nèf Real ap pote dos Ardis anndan Real Madrid. Men son gwo kou marketing paske fòk ou entèlijan wi pou konprann sa Real fè a. Kisa Real fè? Ki jwè mayo l vann plis nan Real? Se Kylian Mbappé. Mentnan chanjman de nimewo sa l pral fè kisa? Reyalite Ayiti a, li pa reyalite peyi sa yo, peyi etranje yo. E, yon fanatik Real pap gen pwoblèm chak ane pou l achte 3 mayo Real Madrid, pou l achte mayo ekip pou, alon, mayo, mayo, kijan m te ka di sa? Mayo premye ekip la, sètadi mayo blan an. Dezyèm mayo a ki se ekipman rezèv lan, epi twazyèm mayo a ke mayo yo pa jwe anpil lan. Yon fanatik pap gen pwoblèm sa a. Kote an Ayiti yon nèg achte yon mayo 100 dola ameriken li fè 4 an avèk li, ou byen nan Real, padon, an Espay ou byen nan peyi etranje se yon lòt reyalite. Kounye a la, imajine sòm de mayo ke Real Madrid te gentan vann. Floke dosar 9 Kylian Mbappé Kounya la tout moun pral fè foli al pran mayo Real Madrid dosar 10 lan sa vle di ke volume de vant mayo sa li pral eklate paske tout moun pral bezwen al nan stad a mayo nimewo 10 Mbappé alò lèm di tout moun nan 3 ka fanatik yo m paka di tout moun 3 ka fanatik pral bezwen al nan Real Madrid pral nan Bernabeu a mayo 10 Mbappé a nan do yo. Donk pou alamòd e e pou alamòd fò gen do sardis Real Madrid Mbappé lan do. Se konsa l ap ye e e pou sezon sa. Donk son gwo kou marketing ke ekip Real Madrid lan fè. Men fanatik e foutbòl an Ayiti m konnen nou pral rele anmweyy se pa akrèk Mbappé akrèk. Se pa chwa Mbappé l ye. Sèt en chwa de la direksyon E du Real Madrid. Se pa paske Mbappé a krèk li vle parèt li mande dosardis se pa vre non. C'est un choix de la direction du Real Madrid son fason pou yo ka vann le maximum de mayo pousib. Donk vwala e son son son bèl bagay son bèl kou marketing ke Real Madrid fè a. Alò e nou tap pale de historik dosardis Real. Fòk nou di te gen yon moman Real fè yon sezon san moun pa jwe a mayo Dosardis li e sezon sa te se te sezon 2013, 2014 e sezon 2013, 2014 se te sezon Real Madrid chanpyon Lig dè Chanpyon an li pa t gen yon jwè ki te pote Dosardis la rezon an senp e genyen

E Dossard 9 lan m bay on sezon kote Real te fè tout sezon an san Dossard 9. Epi gen James Rodriguez ki te pote Dossard 10 lan tou anndan ekip Real men James Rodriguez te sou ban li pa t veritableman jwe anpil paske Zidane pa t bay misye anpil tan de jeu paske misye te on ti kal parese. E bon nan dosye Real Madrid avèk. Nan dosye Real Madrid avèk Vinicius lan, ki evolisyon k fèt? Real Madrid ap tante evite yon guerre de salaire, paske Real Madrid pa vle tonbe nan sa Barcelone tonbe a. Barcelone tonbe kote ke li pa an konfòmite, li sou yon surveillance de La Liga, li dans l'oeil du cyclone du fair play financier de La Liga. Real Madrid pa vle tonbe la. Real Madrid pa vle pou mas salariyal li eklate pou l vin plis ke 70 pousan de revni Real. Real pa vle sa. Mentnan Real vle pwolonje Vinicius paske se meyè moman pou pwolonje Vinicius pandan l o pli ba paske yo konn talan Vinicius, yo rekonèt talan l. Mèt nan jwa an decrescendo, yo pa vle vann li paske yo pa konn a ki lè Vinicius gon marge de progression devan l, yo pa vle vann li. Mèt nan se meyè moman pou pwolonje l paske 1 li a 2 zan de fen de kontra l e dezyèmman jwè a pa o prime de sa karyè. Li konn bay pi bèl pèfòmans ke sa. Mèt nan ki sa k pral fèt? Real sou pwolonje jwè a paske l konn valè l men Vinicius pa vle pwolonje alò Vinicius pa gen pwoblèm pwolonje non men fòk misye al fòk yo alinye l sou salè Mbappé kounye a gè dego sa e mwen menm se pi gwo avantaj m gen sou piblik lan m gen sou tout moun premyèman m pap fè fanatik plezi sa m wè ki pou ki sa k sa m pral di k pral fè fanatik Brezil plezi a demen mwen ka di yon bagay ki fè fanatik Ajantin plezi tou Emisyon sa pa yon emisyon Brezil Ajantin. Dezyèm bagay lan, sè ke gen de analiz map fè la, gen de bagay kap rive jodi a, m te gentan pale de sa depi Jiyè ane pase. M te di ke larive de Mbappé pral poze yon pwoblèm nan vestyè Real. Li pral kreye yon jalouzi. Paske nèg yo gen ego tou. Nèg yo pa, nèg yo pa, nèg yo pa, se pa yon twal mouye ou kapab mache sou yo konsa. Nèg a fin fè efò poul poul mete ekip la nan nivo sa a. Epi wal den yon lòt nèg lòt kote ki poko janm chanpyon dEròp jiska prezan, ki poko janm ki potko janm soulye dò, map pale lane dènyè lè al dèyè Mbappé a, ki potko janm pran lig dè chanpyon, ki potko janm soulye dò e ki potko balon dò. Donk Vinicius ka toujou di ke li se meyè jwè fifa, eske Mbappé pran meyè jwè fifa deja, the best? M pa kwè Mbappé the best deja. Vinicius ka toujou di w ke l dezyèm nan klasman balon dò, eske Mbappé janm dezyèm nan klasman balon dò? Mbappé poko janm dezyèm nan klasman balon dò. Donk Vinicius ka bat lestomak li, di ke li gen agiman pou l pale avèk Mbappé. Donk fò w ba l on salè a la otè de son stati Vinicius gen dwa sa a. E kounye a la w ap vide lò ak dyaman, w ap vide pafen lan pye Mbappé, men lòt nèg la li menm ki fè prèv li. E paske fanatik la ka di tout sa l vle men Vinicius fè prèv li nan Real. Li kontribye grandman a 2 Lig dè Chanpyon ekip la pran, 2022, 2024. E li fè gòl desizif lan final, li fini meyè jwè Lig dè Chanpyon pandan l ap jwe pou Real, pandan Real chanpyon Lig dè Chanpyon. E Real sa chanpyon lig dè chanpyon san Mbappé donk lè w vin avèk Mbappé w ba l tout salè sa si nèg a mande alinye l sou salè Mbappé tou fò w ka konprann li fò w ka konprann li donk Real Madrid vle evite on guerre de salaire anndan ekip la gon bra de fer ant Vinicius avèk Real Madrid negosyasyon pou pwonlogasyon anndan ekip sa ap patinen e youn nan pyè dachopman an sèke Real Madrid vle kenbe yon ekilib nan zafè salè lan. Donk, ant Real Madrid e Vinicius, bagay la kwense toujou pou pwolongasyon de kontra. Vinicius ki rive an 2018, Vinicius fèt 12 jiyè 2000, 12 jiyè 2000 Vinicius fèt. Donk, misye te vin nan Real a laj de 18 an, misye vini o fil dè sezon youn nan pilye ekip la. Kontra misye ap fini an 2027, E misye e kapab renouvle yon nouvèl fwa. An 2022, klèb la te ofri misye yon bèl revalorizasyon salaryal. Vinicius pase de yon salè de 1,2 milyon dewo a yon kontra ki digne d'un cadre de vestiaire lan. Misye konstwi e objektif li kote ke misye te touche anpil prim. Jodi a, misye ap touche an mwayèn 15 milyon dewo de salè nè Alò n ap fè yon kanpe la pou n di gen yon diferans ant salè nè e salè bri. Salè bri se salè, se kòb ou pèsevwa nan men yon enstitisyon, taks ak enpo pa ladan l. Salè nè se kòb w ap touche nan men yon enstitisyon lè ou fin peye taks ak enpo. Ok. Salè bri an, Leta poko pèsevwa kòb sou ou. Yo poko pran taks ak enpo. Salè nè, Se lenvès, yo pran taks ak enpo sou ou, se kòb ki vin nan men ou pou fonksyone. Donk, salè nè Vinicius se te 15 milyon ewo pa sezon. E salè misye on ti jan pwogresif sou la dire e gen dè bonus siplemantè, pa egzanp youn ki lye a tit de meyè jwè fifa de best ke l te pran. Men avèk tan k ap pase, E moman an vini pou rediskite. Vinicius vle rete nan Real, se sa l fè konprann, e l vle kontinye ekri istwa avèk klèb la, se sa l repete. Men li vle yon salè ki an faz a sa l reprezante jodi a pou ekip Real Madrid la. Misye s on star konfime, misye desiziv lan 2 dènyè Lig dè Chanpyon ke Real pran an 2022 e 2024, men le pwoblèm sè ke direksyon an ap chèche evite yon guerre de salaire an interne E avèk larive de Mbappé de Jude Bellingham, Real Madrid pè pou pa gen tansyon ki vin anpwazone amoni gwoup la. Donk e bay plis ke 15 milyon par sezon nèt a Vinicius e se alò bay plis ke 15 milyon se potansyèlman plase l sou tèt Mbappé. E fòseman sa pral pwovoke yon lòt demand nan vestyè la pase Yo rele sa efè boul, efè, efè domino oubyen efè boul de nèj. Efè boul de nèj. E al bay Mbappé, al bay Vinicius yon pi gwo salè ke Mbappé, kounye a sa k pral pase, Jude Bellingham pral frape nan pòt vestye a. Kokokoko! M bezwen pale a Florentino Perez paske salè m twò ba. Si w bay Vinicius plis ke 15 milyon, fò w kapab ban m plis ke 15, fò w kapab ban m plis ke sa m ap touche a. Paske m se yon kad lan ekip la. Mbappé tou li pral vini kokokokokoo e Florentino Perez m anvi pale avè w paske e Vinicius ou di m se vizaj ekip la w ap banm nimewo 10 ekip la m se meyè bitè ekip la e m fè 44 gòl an 59 match pou ekip la tout konpetisyon konfondi e kòb w ap banm rantre piti Vinicius paka pi gwo salè ekip la Kounya la lòt nèg yo pral defile tou, Rudiger pral pot mande pal, Thibaut Courtois ki son yon kad lan ekip la l pral mande pal, kounya la mas salaryal ou a san w pa achte jwè, mas salaryal ou pral eklate nan men w. Se sa Real pa vle ki fè ke l pa antre nan lojik al bay Vinicius plis ke 15 milyon euro. Donk yo poze yo poze kesyon sou salè Mbappé an. E kote klan Vinicius, yo wè bagay yo de manyè diferant. Antouraj jwè a ensiste sou le fè ke Mbappé ap touche touche yon gros prime à la signature ki se 100 milyon euro e ki se yon sòt de salè degize si w etale l sou 5 an paske 100 milyon deuro sou 5 an se 20 milyon euro par an. Pou le moman, diskisyon yo bloke ant Real Madrid e Vinicius. Chak pati yo kanpe sou pozisyon yo. E l kapab menm E fè ke jwè a parafe yon nouvo kontra avèk Real Madrid. Se sa k andikape sa. Donk Florentino Perez se se yon nèg ki repite pou sa. Li pa pliye fas a egzijans jwè. E lè egzijans lan demezire. Donk se pa yon dosye ki kapab boukle di jou o landemen. E wi Florentino Perez se montre sa avèk Claude Makelele. E ou konn sak du a nan dosye Claude Makelele a? Real Madrid pase yon mizè poul ranplase Claude Makelele. Real Madrid pase nenpòt 5 a 6 demi defansif. Li pa janm ka jwenn ti Claude Makelele li tap chèche a. E Claude Makelele te mande ogmantasyon salaryal. Li pito vann Makelele bay Chelsea. E nou sonje sezon 2003, 2004, 2004, 2005 sa Makelele fè avèk Chelsea. Mitan teren Chelsea a se te Frank Lampard, Makelele avèk Thiago Mendes. Ekip sa a te domine chanpyona Dangletè lan. Ebyen, ki sa k rive kounya la? Ebyen Claude Real vin pase yon mizè poul ranplase Claude Makelele. Lal chèche, bon l te menm al chèche Gravesen. M pa konn si nou sonje Gravesen, e gwo danwa sa, e li pa janm jwenn Claude Makelele a. Men sa pat entèrese Florentino Perez se ke l pat vle ogmante Claude Makelele. Li fè l avèk Cristiano Ronaldo, men lan ka Cristiano a li sòti, li gen rezon. Paske Cristiano Ronaldo t al mande pou l touche plis ke Lionel Andrés Messi, paske l te Balon dò an titre. Li te an 2017 epi Florentino Perez di enben pa gen pwoblèm e mwen prefere vann ou olye m antre nan yon lojik konsa. E kèlke zane pli ta nou wè ke Real Madrid te gen rezon nan dil lan paske depi lè Cristiano kite Real la Cristiano se bese l bese li pa monte li pa janm meyè bitè Lig dè Chanpyon ankò. Li pa janm pran lig dè, li pa menm fè yon demi final lig dè chanpyon e li pa li fè podium balon dò yon sèl fwa se te an 2019 aprè sa Cristiano sòti nan zafè balon dò, Cristiano sòti nan tout gwo distenksyon konnen k gen nan foutbòl la donk misye di Cristiano se gon kote w te rive se mwen k te mete w la se Real ki kichòy la se pa Cristiano k kichòy la se Real ki kichòy la. E yo te konn rele Cristiano mesye lig dè chanpyon, nan li kite Real Madrid, yap chèche lan lig dè chanpyon yo pa wèl. Donk li pa janm meyè bitè ankò, li pa janm meyè pasan ankò, li pa janm pran balon dò ankò. Vwala. Donk la a Florentino Perez te gen rezon, misye fè 100 milyon. E si Vinicius kanpe nan pozisyon li, ebyen Vinicius gèlè se 1 milya Hollande pral touche nan an Arabi Saoudit sou 5 an, Real Madrid ap fè 350 milyon euro a paske Larabi Saoudit ap rode otou de Vinicius.